Sa Echo Tropical ki antre lakay nou, nou konn depi lè sa, son sèl randevou li ye chak dimanch li ye Show Tropical. Jodi a la nou vin avèk yon lòt vibe nan Show Tropical, yon lòt vibe serye serye serye, nou gen yon atis move avè nou la bon. Aprè tout gason ki fin pase nan Show Tropical, jodi a la son fi li ye. Se sèl fik nan pami tout nèg yo isi bon. Panse depi m di sa tout moun ka kòmanse wè kiyès li ye deja, m poko ap di atis la, atis la nan kay la deja. E swen tou pou n salye tout sponsò nou yo, spesyalman MG Bòlèt, MG Bòlèt k ap fè yon travay sipèb nan vil la, so si cho sa tzany la se gras a MG Bòlèt. Direktè Jude Bien-Aimé, Direktè Jude Bien-Aimé jiskaprezan ki toujou on time ansanm avè nou, kenbe cho a byen rèd. Sak pase ti vit ou kap fon travay sipèb. Fanatik Show Tropical yo nou mèt rete branche talè la nou pral gen atis la la k pral vibe ansanm avè nou nou mèt fèm konfyans atis sa yon atis ki pral bay anpil plèzi depi se atis sa k nan kay la m konnen tout moun gentan kouche la plat plezi pral tonbe talè.
Ti cho tropikal yo se jan nou te di w li deja so tout moun wè kiyès ki la a deja bon atis sa atis ki fè non l nan biznis la chili nou konnen lè nou di miss bea miss bea se gran bagay la miss bea e fanm ki gen plis tach sou do l chili a bon li li li prezante jodi a la bon nou wè limena la ansanm avè nou miss bea sak pase miss bea. M anfòm la m poze m ap salye tout cho tropikal m ap salye tout fanatik yo ki branche Tout fanatik Miss Bea yo. Miss Bea! Apre anpil reta la, jodi ansanm avè nou nan Show Topikal. Kisa Show Topikal reprezante pou ou nan Chili? Bon, Show Tropikal reprezante yon pakèt bagay paske se gras a Show Tropikal anpil atis kapab, anpil moun kapab konnen anpil talan atis epi Se la tou atis yo vin di sa ki fè yo mal ak sa ki pa fè yo mal, sa yo di de yo yo vin eklèsi, ou konprann? E sitou ou menm ou gen bagay yo di. Bon Miss Bea nou menm nou pa la pou nou fè yon biyografi pou ou non, men se kiyès ki Miss Bea? Lè nou tande Miss Bea nan lari a, kisa tout fanatik Miss Bea yo e moun ki pa fanatik ou yo tou, paske ou konn lavi a mache a 2 poul, moun ki pa fanatik Miss Bea yo sitou kiyès yo ka panse Miss Bea ye? Bon, Miss Bella son moun menm jan avèk tout moun. E m gon manman ki fè menm jan avèk tout moun, sèlman mwen chante e.
E sèlman nan, ou a di lekòl, Ayiti, kote w soti. Lekòl, kote w soti. Mwen se moun Benè. Mwen soti Benè e men m pa grandi Benè. Mwen apre sa mwen te pase yon karyè, karyè mwen paske manman m malad, m te pase karyè m avèk yon tonton m okap ayisyen. Apre.

Ki laj Miss Bea? Ou twonpe, m fèt, m fèt 3 septanm 1992. Granmoun.
Tout fanatik Miss Bea yo, Miss Bea, Miss Bea e granmoun li ye nan game nan. Miss Bea, Cypher Chili a sòti, tout fanatik Chili, tout fanatik ou gen Chili, sitou fanatik ou gen Ayiti tou, di ou se sèl fi yo te panse ki t ap nan Cypher a. Kòman ou retwouve Alourdes pa mete w nan Cypher a?
Bon, sa pa etone m, m pa janm pa janm gen foli anyen mwen menm cheri. Non, bay yon. Sèlman, non mwen kwè nan tèt mwen, mwen kwè nan travay mwen, m kwè se avèk fòs mwen mwen kwè lap lap plis bagay ke m kwè m plis kwè kòmsi lè m kanpe m fon mizik ke m fè l m fè l tout moun m kontan m ekspire mizik mwen bagay m pa m pa kole on fwa ke lè bal la pa pale pou yo pa di ok se yo ki te fè m fè hit. Bon daprè enfòmasyon nou konnen

Map di e moun ki pale an ke sa li di a li pa konnen. Aloubès, ou konn non l, pa di moun ki pale an ou konn non l. Aloubès. Moun ki pale a li pa konnen sa li di a paske mwen menm m pa janm gen foli sonye moun. Gade, m ta montre w mesaj a atis kap ekri ki ta renmen chante avè m, yo pa janm jwenn chans sa yo. Pa egzanp, yon.
E
Bon m pa bezwen fè pèsonalite. Non ou ka fèl paske fò nou wè kiyès ou gen kap mache avèw. Mwen pa bezwen fè pèsonalite men m gen anpil atis atè a ki ta renmen fè mizik avèm. E yo ap gade show a tou, yap toujou di w Miss Bella pa janm gen tan, Miss Bella pa sesi, pa janm gen tan pou moun, li pretansyez, sa a. Vwala, men m pa m.

Bon el paka pale de mwen. M pa janm mande moun chili kredi. Flacka, m pa konnen kisa w gen de Miss Bea paske Miss Bea gentan kòmanse ap byen depoze l ap byen vibe ansanm avè nou. Nou pral pase nan gou Miss Bea. Wi, ki manje prefere w Miss Bea? Mwen menm mwen renmen bannann avèk sòs pwason. Ki koulè prefere w?
Rose vert. Pandan w di ke w te Ayiti, w viv Chili men w pa janm pale de vi pandan w te Sendomeng lan. Wi, lè m te Sendomeng nan se pandan ke mwen tap vin, paske Sendomeng pat janm nan plan m pou ke mwen te rantre, pou m te, pou m ta viv Sendomeng. Paske se Chili m tap vini, m te pase pa Sendomeng epi yo voye m tounen. Mwen, mwen te santi m vrèman gen pwoblèm kòmsi pou mwen pou m tounen Ayiti, matant mwen tou yo voye kòb pou mwen pou ke mwen kapab ale nan kou espanyòl epi annatandan ke yo ta chili a. Ebyen se sa ki te vin koz ou a konsil nan Sendomeng lan?

Map diw gen di. Ke se pa jalouzi nou separe. Eske se ou menm ki te vin twonpel ou byen li menm? Non se pa pa jalouzi. Esplike nou de relasyon sa.
Relasyon nou tap byen fonksyone nan relasyon nou. Bagay epi mte toujou fidèl avèl, sensè avèl. Mte ka diw premye mennaj mwen tou sa. Epi nou alèz. Ki laj premye mennaj ou te gen ki laj?

Premye menaj Miss Bea a nou res tande a 20 ans Premye menaj Miss Bea li fèl a 20 ans Sa a pa gen moun kap kenbel pou ou bon Nap pase Miss Bea Koman relasyon ou menm ansanm avèk Maestro CP komanse Nan chili Paske moun yo te di konsa se menaj li te ye tou Se sak tap pale. Relasyon mwen menm avèk maestro Sipi nou kòmanse se pandan ke m sonje se pandan ke map mache map soti nan San Luis lè sa m te desann ka lè m te fenk vin Chili epi nap mache map mache epi m jwenn avèl nan premye biznis nan premye biznis m Jerry genyen an epi map mache m kwè epi m rankontre l epi n tap pale de bagay mizik m kwè m pa sonje kiyès Bon m pa ka fin raple pase sa pase lontan. Oh yeah. Epi li di konsa ke enben m ap mennen w nan radyo an, m ap mennen w nan radyo Kreyòl la Inter, li se yon, li te di m li se yon chèf la ki di Joslin w a fè listwa. Epi li vin mennen m la, li prezante m mesye Djeri, epi li prezante m lòt ankò. Epi se lè sa tou m vin konnen la. Aprè m vin al fè mizik kote l lan, e sa fè m konnen Maestro Sixto m pa konnen. E se trè byen, men Miss Bea daprè sa lari a kritike w yo di w Ou se youn nan moun ki toujou chwazi moun ki nan meyè plas yo pou fè pou renmen. Pa egzanp yo banm yon lis moun. Sa vle di lè pwodiktè, tout moun sa yo menn. Mwen menm!
Hey! Pitit, di yo konsa. Pa egzanp, yo bay Maestro CP a lepòk, yo bay Aloubès tou. Sa vle di m pa konn si lis la gen Djab ladan l. Sa vle di gen plizyè. Ti Djab gen tan antre nan lis la rapidman tou m pa konnen. Si gen eksplikasyon ou ka fè. Ebyen se pou sa gen show Tropical tou pou m ka vini, pou m ka si gon pa moun ki gen yon dout. de sa ki pase de mwen pou ke mwen kapab, pou m kapab vin eklèsi piblik lan kòman sa ye. Ke m pa t renmen a ni Aloubès, ni Mayestwo Sipi, e yo ka di w li, m pa t renmen avèk yo youn nan. Pa t gen moman. Ni pa t gen moman anyen. Anyen, anyen, anyen. Pa gen moman, pa gen anyen ki fèt. M pa t renmen avèk pèsonn moun.

Li jerem pi byen ke tout pase mwen mpa bezwen nèg ki pou fèm fè jalouzi. Men eske nan chili la ou pa gen ou pa gon boyfriend. M non nada lakay mwen kem kouche lakay mwen oubyen m nan travay mwen m pa m pa rann moun chili sèvis sa. E mizik ou te gen ansanm avèk dawonn nan, eske se yon mizik ou te ekri ou di mwen se mizik dawonn li te ye? Paske te gen yon gran diskisyon antre mwen avèk dawonn pou mizik sa. Bon m pral eksplike w istwa lan. Dayè. Paske yo di m dawonn se yon nèg ki vyolan tou. M pral, kite m eksplike w. Ou wè mwen menm?

Ou pat konn sa? M pat Se konn mwen sa. men lè dawonn fenk vini dawonn envite m pou m ale lakay li Renka. Efektivman vre mwen ale lakay dawonn Renka paske se sou Facebook m te konn ekri a dawonn apre sa nou vin gen kontak telefòn li di m se Chili lap viv. Epi pandan nou vin lap viv Chili bagay epi men li di m li gon zanmi l kap viv kini kou la l pa zanmi li rele a Lopez. Epi li di m kwa yo te Sendomeng ansanm epi menm kote a tou e lè m tap fè mizik mwen an epi mwen mande dawonn pou l vin Kili koulè avèm kot maestro sipi. Aprè e li vin li vin ap alèz kili koulè epi e konsa Raon tou. Sipèsta kili koulè. Men mizik sa e pat mizik Daron. Tande non.
Vwala Daron li menm ki pwopozem poun fon mizik. Li di ann fon mizik non. M di a m pa fè mizik avèw. Li di ann fon mizik non. Kounya m di li voye bit la mwen tande bit la l renmen li. Li voye bit la ban mwen. Kounya epi li di nap rele mizik la sanw. M di, pa gen pwoblèm, n ap fè mizik lan. Epi menm kote al voye bit la epi m kòmanse chante. M kòmanse chante sou bit la, m di, lè m ap di san ou pou mwen lavi pa gen sans san ou. Epi m tepe l lon vòys. Lè m, epi m kòmanse, lè m imajine se pou m egziste ye. Dawonn krezi mizik la. E kòmsi se mwen k fè mizik lan, se l ti pa ti bit lan. Kòmsi l voye bit la ban mwen, epi jan m chante sou bit lan, epi menm kote a tou Dawonn tou fou li vle fè mizik lan sou plas. Sa vle di, lè Nick voye beat la ban mwen, men li rete konsa map chante, epi m di san ou, san ou, san ou, epi m kouche epi map tande beat la epi map chante. Epi map grave nan yon telefòn map voye bay Dawonn. Epi Dawonn di kèt men voye l bay plizyè patnè m yo di konsa ke mizik la bon men mizik la bon. Epi lè l, lè Dawonn vin ap eksplike bae sa kounya la menm li di konsa n pral oh m gentan byen avèk Alou wi kounya menm. Alou te di l ap bat mwen m gentan byen avèk Alou kounya bae e nou e e an n al grave kot Alou an kounya la menm men Li tal grave kot maestro CP al pat renmen. Menm di Dawonn on bèl mizik konsa janm lage sou bit la bit la vin sanse pa ale ansanm avèk mizik lan. An nou fè mizik la an nou an al fon bit pou mizik la Dawonn menm genlè pa vle depanse mwen menm si ou pap depanse mwen menm map depanse kòb mwen m fon bit mwen menm. Efektivman vre m rele Ayiti. M di m pap chante avè w nenpòt kòman, pase si w deja ban m respè m deja. Kouman m pral fè chante l se yon vye bit lan min ki rele Jacuzzi epi l gon moun Ayiti li ban m kontak yon moun byen rapid epi m fè moun nan fè bit lan. Lè m fin fè bit lan, Dawonn di o non bagay Ronald grave l Alou li bay li kote Maestro Cipiyal pa bon epi kounye a li di m an al grave l kote Alou an. Lèm rive kot Alou an kounya Dawonn gon mòd lap lap chante eh eh li rape li rape rèd m di Dawonn sou sou sou mizik sa e mwen k sou li avè w pap ka rape l rèd tou bagay imitasyon e e ti gason atis ayiti a m bliye non ou pap k ban mwen l wap ban m vwa w nòlmal epi e konsa menm diskisyon fin fèt anndan mwen menm son moun m renmen sa map fè malgre sa mizik la pat sòti Jan pou l ta soti vrèman. E fanatik yo m te di nou sa deja Miss Bea se moun ki pale anpil anpil bon dayè tout fanatik yo te di m se nèg ki pale bon jodi a m prèske pa gen tan pou m pale men Miss Bea relasyon yo prèske sanble la wi de jan ou eksplike sa avèk relasyon ou te gen avèk nèg New Vigency yo m pa konnen si ou te gen renmen avèk youn nan nèg New Vigency yo oubyen ou te vòlè yon mizik pou yo m pral eksplike ou prèske m pa ta renmen m pa ta renmen istwa yo ou bay yo kòmsi ou menm sèlman k viktim mwen Miss Bea mwen menm sa m ap di l A lepòk mwen vin Chili Miss Bella se te youn nan se te youn nan talan si te gen yon lòt m pa t konnen l men men menm se te yon talan ki ki te premye fè aparisyon l nan Chili si yon lòt te vin dèyè m li vin dèyè m men men menm lè m vini m vin rankontre a Maestro Sipi Maestro Sipi vin mennen m la epi l fè m fè konesans avèk Jerry epi yo kòmanse konnen m nan nan nan Quilicura epi se konsa m fè aparisyon m nan Chili. Men, tande non, men, e, ou te poze m yon kesyon. Mizik Kopa Amerika, sa vle di, m pa ta renmen ou bay istwa sa sanblab ansanm avèk istwa Laurent. Ebyen, ebyen, li m vle eklèsi, wi. Sa vle di ke mwen se yon atis ki, ki, ke moun konnen, ke moun konnen. Sa vle di pa gen atis depi w tande pale de Miss Bella ou pa bezwen fè yon mizik avè l. Tout moun bezwen fè yon mizik ansanm avè m. Pa gon moun, pa gon atis la k pa bezwen, bon, bon, yo te mèt demanti, di sa w vle, pa gon atis Chili la, kèlkeswa l, gason, yo bezwen fè mizik avè m. Yo bezwen y ap ekri m mande m fè mizik. Kite m di w non, kite m di w, m te gen mesaj sou telefòn mwen, telefòn mwen te pèdi, se sa k fè m pa vini avèk mesaj. Se yon mesye ki rele, ki gen, ki gen, ki fonksyone ansanm avè l konn fè videyo tou, Louko. Louko, mesye yo m pa t konnen yo. M pat konnen mesye yo si yo te m pat konn non gwoup la m pat konnen pèsonn moun la non tande tande non m pat konnen pèsonn se louko ki di konsa mis lan m bezwen w wi mis lan m bezwen w wi se jwe yon mesye ki rele adnò premye jwe m pral jwe chili se adnò ki fè m jwe Pandan mal anbasad la mal mande l yon enfòmasyon pou bay mizik li di ah miss bella m paka ba w anyen non yo miss bella li di m pral fè yon mizik la m pral fè yon anfm e pa mizik non mwen pral fè a eske ou ka patisipe ladan l bagay kounye a m di enben ok pa gen pwoblèm bagay ou konprann epi menm kote a tou m te bezwen yon mizisyen pou akonpanye m men m pa dyab non si m pat gen mizisyen Men m te bezwen al jwe paske se premye jwe m pral jwe Chili. Epi menm kote a m rele Louko paske m konnen l konn jwe gita. Epi mwen rele Louko mwen di Louko e ou konnen m bezwen fè. Bezwen moun akonpanye w. Wi mwen bezwen moun akonpanye m mwen pral jwe kòman w ka ede m. Louko di pa gen pwoblèm non m ap akonpanye w ou mèt vini vin fè repetisyon. Efektivman mwen fè plizyè vwayaj anba. Epi Louko rele m Louko genlè di mesye yo mwen vin anba lè m vin anba yo pa la. Epi Louko menm menm menm, mesye di mande Miss Bella poul fon mizik avèl. Alò lèw di mesye te gen Widlove, Billy, Gomez. Non mwen pa konnen kiyès nan yo. Egzakteman kiyès ki te mande Louko poul fè mizik lan avèm nan. Epi lè Louko ekrim li dim konsa ke map fè, m te gen mesaj yo m tap montre w tout bagay. Kounye a lè Louko dim konsa ke lap fè kòman, repetisyon avèm poum desann nan, epi lèm vini li di enben lèw vini ou pa konn mesye sa yo, m di non m pa konnen yo. Li dim konsa enben lèw vini map prezante w li. Efektivman vre, li prezante lòt ki pi frekan. With love. Mesye yo leve m anlè ou menm. Mesye yo pote m, yo pa konn kote pou yo pote m. E pa manti non, mesye yo pote m anlè Men men tèlman misye mesye yo sa ki di kontan konsa wè ou m. vòlè mizik konpa Mega sa. Vwala, li menm ki pi frekan m pa konn non menm bagay. Kounya la mete m kote a tou. Men misye kilè te Lè gen m m avò? fin ale, Misye pa te gen m avò lè m misye a? fin ale, tande, li wont, li tèlman wè fason m ye, li pè mande m nimewo m. Lè m fin ale li di Louko, Louko di Miss Bella, Misye ap mandem nimewo mèt balil, kounya la menm li di konsa yo pou ekril anvan, si w fin ekril, si w ekril pou pou gen si lè kou pou pa fèl malonèt, si w pa ekril fèl repons la pou wont. Epi menm kote a lèm rive kay Louko a lèm rive, yap pede relem mandem kotem ye m di m nan machin, m nan tren, map vini. Kounya a paske se repetisyon m tap vin fè paske poum ka al jwe. Epi menm kote a tou lèm rive anba a pitit, epi m jwenn ti mesye yo ba kay epi yo bay, bon m di w Miss Bella a lonè. A lonè ou konnen an. Epi epi louko di m di banm tande yon mizik yo m renmen konsa m vin frekan epi m tande mizik lan epi m ta mizik la pa rive sou mwen nèg yo banm mizik la pa rive sou mwen e tande nèg new vision se kap bat kò yo nan vil la yap mennen mizik nou pa rive sou mizik de la men m devan bondye mizik nèg yo pa rive sou mwen pa gen anyen ki rive sou mwen alò yo kritike nèg yo anpil sou sa kòm Gwoup ki gen plis tan. Epi, menm kote a m di, Hum, m di, si m gen tout kapasi, si m gen tout valè sa a, yo ban m tout valè sa a, m pa pral fè mizik. O, yo di m yo fè m, yo prezante m mizik, yo fè a Baky pou m ka fè mizik avè l. M pa, bon sa m te konnen, m pa t konn nèg yo, kounye a la menm. Epi, menm m gon zanmi m ki, yon zanmi m k ap travay nan televizyon de menm. Men sa koz ki fè ke m pa janm fè mizik la avè yo. Lè m tande beat la, epi m tande Louko fè beat la, beat la te kòmanse, m pa t renmen, m pa, m pa renmen sa k ap fèt lan. Men yo vle fè mwen pran gran van. M di non. Epi menm kote a tou m pa m pa sou fè mizik a nèg yo pase m nèg yo pa rive sou mwen. Epi menm kote a tou m gon zanmi m, mennaj, ex mennaj mwen an, ki se konsil la. Se yon fanatik foutbòl. Si w moute sou paj li la w ap w ap wè. Epi menm kote a tou, epi li di Miss Bella fè yon mizik pou Copa America non, fè m danse. M di a m gon ti patnè ki ki envite m sou mizik Copa America a wi. Men m pa m pa bagay. Li di ou pa ka chante a nenpòt moun menm. Fò chante avèk atis. Ou pa ka pran moun, moun nan, kisa moun nan fè deja. Misye son nèg ki frekan. Epi menm kote a tou m gon zanmi m k ap travay nan Télévision 2000 ki se Herman Joseph. Ou ap wè m site non yo nan mizik Copa America m nan. Epi lè m di Herman, Herman di konsa, Mis lan poukisa ou pa fè yon mizik Copa America la? Bon pou ou wi m ap woule l pou ou nan Télévision paske l te gentan ap woule m deja. Epi m di e vre wi, m di ou ka eksplike m sa k Copa America? Epi li di m konsa, li di m wi wap mete Ayiti an fas, se sak fè m ekri mizik mwen an byen, li di men kòman, men kòman, Ayiti pral jwe avèk tèl ekip, tèl ekip, m konnen w kapab ekri tout bagay sa yo. Epi menm kote a tou, m poze m, epi Manick ekri m, epi m gon kouzen m ki te fenk vini, epi pandan m nan metro an, epi gon bagay ki monte, Bamos, bamos, bamos, para, epi m rale telefòn mwen, m ap grave, m nan tren an m ap chante. Parada Lè m rive lakay mwen, m di m ap kite sa ale non, m rele yon ti gason epi m ba l refren an, epi menm kote a tou, m pa t menm gen moun ki te fè rap la. Se nan stidyo a Loubès ban m Jefo Vibe. Lè Jefo Vibe vini kraze sa plat. Epi, e konsa m fè mizik mwen an. Bon, ti mesye yo di m vòlè mizik nou, m sòti mizik pa m nan anvan. Li woule nan televizyon. Unitransfer pranl li fè sport avèl wap sou moute sou paj mwen wap wèl moute sou paj Unitransfer wap wè mizik lan yo tal fè sport avèl yo ekrim yo mandem pou yo pran mizik lan pou yo al fè sport avèl pou yo al filme e grenadye yo kap bay lan se mizik sa yo pase yap poze tout moun kesyon wap wè se li kanbal menm panse lè pa nou an soti a ta pi bèl pase pam nan pase se mizik nou m vòlè menm panse kem ta pral fè wè kòmsi yon bagay pa yo a pap menm bèl menm bagay yo a m pap m tandel. M tande radot li pa rive sou. Mè mis bea wap pale lontan la wap baw pou nou lontan la wi men eske lè w byen a yon moun se menm relasyon sa ou gen menm relasyon amikal sa paske nou gen yon video kote ou gen yon relasyon entim ansanm avèk lòvè eske lòvè se zanmi w di mwens lòvè bon m pap kòmanse monte sou telefòn mwen la wap wè depi kilè m ekri lòvè depi lèm te vini nan.

Bagay bon bon bon menaj mwen an te wè bagay sa li dim konsa ou non pa fè sa. Sak pase tifi?
Sak pase tifi mete m plat nan moman an nap retounen.
Tropikal yo nou ka wè jodi a nap byen pase nou gen Vouka Promo ansanm avè nou Sylvest sak pase TV Jude Bien Aimé direktè nou depi tout nèg sa yo la sak pase TV nou konn sak pase TV se la referans tout moun gentan konnen nou wè Miss Bea ap frape nou trè fò la bon Miss Bea nou rive nan yon pati nan emisyon an la bon ou konnen nèg chili yo baw frap anpil nèg yo lè w pale a se bow bow bow depi w mande kiyès ki Miss Bea yo di Miss Bea se pa w gen moun ki menm di m wap douko.

Paske mwen di w ke mwen pa janm tande mizik nèg sa yo nan Bon lò lè nap lè mizik la ap byen depoze konsa la nap tou mande pou direktè a Jude Bien-Aimé pase avèk bagay pou pou mizik la bay fò mizik la manje tou pase a boutèy komanse pase avèk gwo Non m wè bèl bagay akèy la gwo bagay nou prepare pou mizik la Jude Bien-Aimé m konnen wap prepare bagay sa yo wi sa nap fè a Widlove nap voye l anba oubyen nap pwodui l? Kiyès ki Widlove? Widlove New Vision ou pa konn Widlove New Vision se bat kò

Bon m wè Wesly son bon moun li ye pou fason li travay anpil m renmen moun kap fè efò ou konprann e malgre m poko janm tande yon mizik Wesly men pou efò ke m wè l fè li byen prezante mixtape li se premye fwa yon bagay konsa chili fèt antanke map ankouraje l men mwen menm si m di w m tande yon mizik Wesly epi gwo manti m fè. Nan men si w pa tande mizik li w pap ka pwodui l. Non men m pa tap ka pwodui l men. Ou pa janm wè kote Wesly ap jwe?

Komedyen, kisa w di a nou mesye? Komedyen ba e, ou paka klase l nan bay atis, nèg la yon komedyen li, wa mete l nan mitan moun kap chante ou gate bagay la kounya. Non, sa pa vre. Non. Aloubens ap fè sa li fè gratis, reyini tout atis yo, Aloubens enpòtan pou sosyete a la. Ki bò l enpòtan?
Li konn sa l bezwen, li bezwen vyou lè lap fè bagay li yo, ti bagay, ti komik li sou Facebook yo men, ki e pa anyen vre non. Sa w rele videyo sa li fè a, ou gad videyo sa li fè a? M gadel bon m di w anpil zòrèy fè mal bay e. Non men atis yo atis yo byen pase paske e sa yo fè arive ayiti se youn nan sa yo fè k mache anpil wi. A bon m di w bay yo e bay yo e kolòn yo e pa do m apre. Non w wè w ou nan cho ou nan cho flakita ou alèz wi la avèk miss lea miss lea avèk bèl moman. Bay yo e kolòn yo e depi w gon moun la wè nèg jili mwen bon m konnen m ba yon medya kòb pou l mande m pou l mande m fon bagay pou mwen gade depi m annik lage bagay la. Li di, poukisa m gen anpil mizik la m pa fè video, m pa fè video. Yo tande ap mande poukisa w pa fè tèl video. Fè l! Men lè m gade m wè se tan pèdi paske pa vrèman gen yon bon pwodiksyon e sa k fè m pa tèlman pwodui isi. Paske mwen si. Non, kounye a w gen bon pwodiksyon.
Paske mwen. Ou gen sa k pase. Ou gen sa k pase TV.
Wi, paske nèg yo te lage m, konprann. Non, sa k pase TV avè w kounye a. Anbyen ok m pa gen pwoblèm, m avè l tou. Yo di mizik ou yo pa mache nan Chili. Mizik mwen yo pa mache nan chili paske m pral ba w egzanp lan paske se menm atis yo ankò k ap woule yo nan radyo se menm atis yo e yo k animatè radyo yo t fè tout bagay atis sa yo ou konprann tankou w ap vin la w ap wè menm atis yo w ap jwenn la sa l ye yo te mande w fè yon mizik avè ou pa vle yo y ap woule l y ap woule y ap lage w anba men yo pa ka lage m anba vre yo toujou ban m respè yo konnen m la. Depi yo konn nonm selman yo konnen son on bon bagay mwen ye sak fè yap koulem pou yo menm pou yo bagay. Gen yon fanm ki dim konsa hier soir li relem li dim konsa mpa renmen stil Miss Bea li pa renmen chanje look antan ke artiste. Look antan ke artiste banm di w yon bagay non selman mwen se yon artiste epi menm gen yon vi prive map jere tou an menm tan ok tankou bon a vre di mpa yon limenna ok mwen se yon artiste mwen pa yon limenna. Sa vle di, sa w ap tann nan men m lan se pwodui an w ap tann mwen ba ou. Ou konprann sa m ap di w la? W ap tann mwen ba w yon pwodui. Si w renmen l, ou renmen l. Ou pa renmen l tou, m di a. Paske tout moun p ap mache avè m. Fann nan ap tande w. Ou mèt tou voye repons lan, l ap tande w. M plen bagay mwen pou m jere, m gen avni m. Anpil nèg kounye a ap travay. Epi premye kòb yo touche son tenis yal achetel pou fè wè mwen menm lèm kouche yon kote moun sa kap kritikem nan lèl bezwen bagay li mèt li mandem map bali e pa paskem paka achtel mwen menm. Paske biznis tikè a byen mache. Biznis tikè a, rakèt tikè a byen mache pou biznis biyè a Santiago. Non, lè moun nan bezwen yon bagay, li mèt li mande map ba li. Li pa bezwen nan look mwen. Mwen menm m sere pou lè m gon pwoblèm isit pou yo pa di konsa ke, ke atis vye atis. Ki pòm rele? M janm al nan pwogram isit? Kote yo konn wè m? Men m bon m ap di yo tou m pa gen machin, m pa gen foli, m pa gen anyen, m pa bay nèg koupe m pou anyen. Sèlman m se yon atis. Mwen menm m kwè nan tèt mwen. Edikasyon paran m ban mwen.
Wi, edikasyon paran m ban mwen. Edikasyon paran m ban mwen m travay pou demen. Si m gon pitit pou l jwenn yon bagay, m pa pral travay pou fè wè. Fè wè pa dire wè. Grann mwen te toujou di m, Kodenn, yo te envite poul avèk kodenn, kochon non. M ap tou ba nou ti blag sa, na konnen l. E grann, grann mwen te toujou di m yo envite poul avèk kodenn nan yon bagay. Tout nèg di yo pa prale. Kodenn nan li menm, li parèt tchya, l ouvè bouda l, l ouvè zèl li, l parèt. Li ale nan festen an. Lè l rive, yo pap yo pran l, yo met men sou l, yo fout li sou tab.

Gen atis yo pap travay, yo pap fè be, yo pap fè si. Ou mèt site non atis yo fè be a, yo pap bat ou. Anpil atis ayisyen. Tout a majorite atis ayisyen. E pa sèlman chili, map pale de tout atis. Dia, yo pap travay, yo pap fè be. Kou yo mouri ou tande se kèt ya fè pou li. Menm lèm mouri yo pap fè kèt pou mwen menm. Paske ou pa bezwen gade jan ou wèm ye sou kòm pou wap kritikem. Ok ou pa bezwen fè sa. Antouka menm ou menm si w gon ti pwoblèm pou manje lakay ou annik di m sa ki a Fadlan ou tande yo voye repons pou ou. Miss B ap byen depoze la, Miss B ap fann moun jodi a la bon nap, sa k pase TV? Oblije mete m plat nan moman an paske nou pral rive nan yon lòt faz avèk Miss B a.

Biznis tikè a tou Santiago pou jou wap fè rakèt yo tou ou pa gentan pale de yo paske y aprann wap fè kòb lou wi anba la. Enben yo pap janm di w mwen travay nan ajans mwen vann biyè sou bezwen vann biyè. Apre konbyen kòb ou ka fè pa jou Miss Bea? Apre fè konbyen kòb konbyen kòb lè m te konn ap travay nan ajans yo te konn peye m konbyen kòb yo te konn ap peye m sou chak grenn biyè yo ba w ti kòb epi apre sa yo peye w 500 mil.

Bon m gen mesaj yo sou messenger. Li voye foto m li di waw ou vrèman bèl. O m ta m gon pwojè bagay sesi sela dyanm. Men m pa janm okipe mesaj Jeff. M pa janm okipe mesaj li men m pat konn kiyès li ye tou.
Epi m pa yon moun kòmsi k toujou ap chèche. Mwen jis m pa m pa renmen fè nouvèl. M pa renmen fè anyen. Sèlman M viv depann de mwen. Ou vin banm yon nouvèl la map tande w men men pa mwen ki pral fè l kòmsi lap rann mwen strese. Epi menm koze sa fèm pat konn kiyès ti Jeff ye mwen wè video sou Facebook m pa janm gade. Epi lèl vin chili epi li dim m chili wi bagay m li mesaj li m pa menm okipe l li di oh m kap pwodwi w bagay sesi sela m pa janm okipe mesaj li m di ok. Mwen byen avèk yon yon ton yon tonton ti Jeff oubyen yon kouzen l m pa konnen pandan m pandan m pran randevou avè l pou m rankontre avè l yon bagay nou ta pral fè epi pandan m rankontre avè l m rankontre avè l devan palè a epi vwala m wè ti Jeff ap vini kounye a pandan m wè ti Jeff ap vini epi lè sa m di a e fanm ou bagay sesi sela e m pale avè l apre sa ti Jeff mande m pou l fè yon videyo avè m nou fè videyo bagay sesi sela. Yon videyo kote nou te montre n ap sou. Hein? Kwen yo te sou yo tap mache nan la rue. Wi apre sa m te fè youn romantik avèl kote ke li te montre ke pandan lap mache avè ou poko wè sa? Kote lap mache. Yo montre kote nap byen viv, nap pale, nap mache, son mizik pa ou konprann. Epi e konsa m vin konnen l nou vin zanmi. Sak pase TV?
Mete nou plat, apre sa nap tounen nan zen pete avèk Miss Bea di sa nou konnen de T-Jeff.

Delma 53, sa li menm tout matant mwen ap wè m konn lage foto m di akyès m sanble wap wè matant mwen m gon matant mwen rele Anita Fleurante lap di w ou sanble avèk kouzin ou Blondine Ferdinand Blondine Ferdinand e kouzin ou li paka fè piblisite di l se kouzin mwen se si se la mwen isit bò la bò di a wi m di l m di l m di l dayè bagay krèm nap pale a Nou tout nou vin chili nou konprann nou wè sitiyasyon an menm cheve moun pa ka kenbe nan tèt yo mwen m son fanm ki te gen anpil cheve bèl grimèt m soti benè benè depi m pale yon moun ap rele sidès avle di se bagay bèl bagay nèt ou konprann sa m di la ou pa soti bagay yo men e mwen pa pratike krèm mwen mwen pratike krèm mwen pase ti krèm nan kòm dèfwa ou konprann epi tou m te boule tou. Nan do. M t antre anba douch lan nan m ap benyen epi Dya m vide yon dlo dlo a cho epi l tonbe nan do m Kounye a la menm epi sa vin rann m toujou ap pase ti krèm la m toujou ap pase l vin repran koulè men pa gen ayisyen nou pa bezwen nan ipokrizi menm gason kounye a menm majorite nèg kounye a yo tout ap pase ti krèm yo sou yo

Di moun ki li koulay kokorat li pap vin ki li koulay paske ki koulay kote chen viv e sa ti Jeff di bon ti Jeff kòm ou gen ou pase nan cho tropikal wap vin klarifyel sou kesyon nan sou Brazil men sa non bay pa pa vin defann tèt ou miss Bea eske ou te gen kamera nan men ti Jeff ti Jeff pran kat memwa la esplike l. Mennaj mwen an lè Kenny vin jwe an mennaj mwen an dim bay Jeff tou Jeff di konsa ak 2 kamemwa lap ka filme pwogram nan ak 2 kamera lap ka filme pwogram nan bya mwen vini avèk yon valiz konplè m bay ti Jeff yon valiz nòlmal yon valiz kamera ki gen kamera m nan gen bouchon lens nan bouch li long li gen kamera men pa m nan son kamera nèf li ye son yon bay kamera yon kamera bay Jeff gen kamera m pa ka di w Jeff pa gen kamera li gen kamera pa l. Epi konnya a menm m pa konnen mak li m pa konnen. Konnya la menm epi Jeff m bay Jeff pam nan epi konnya la pandan m al kote Jeff pou yon pwojè epi mennaj mwen an di m konsa ke fè ti Jeff ba w kamera epi menm kote a tou Monica ale m di li di m konsa pou m ka al choute yon foto paske m pral afiche pou m ta pral jwe Ayiti epi li di m konsa m fè ti Jeff ban m kamera epi pandan m fè l ban m kamera epi l soti deyò avèk kamera ban mwen mwen di non mwen te bon bagay. Kite kòb la konplè nòlmal. Ou pa ka ban mwen l deyò, w ap ban mwen l, w ap di montre m tout bagay yo nan plas yo. Di a, lè m rive, m pa jwenn chajè, m pa jwenn batri, m pa jwenn kat memwa, m pa jwenn bouyi. Ti Djèp, kote kat memwa a vini? Ti Djèp, ou pa ka vin Chili pou kòb w ap fè nan tikè Santiago, se kat memwa mizè a w ap vin vòlè.

Ou di w pap vin gin ego la. Epi wap vòlò kat memwa. Non, e poukisa nèg yo, poukisa m gen pwoblèm avè l? Non, m pa gen pwoblèm ak ti Jeff. Nou menm se yon show nap fè. Depi moun nan fè yon bagay ki mal nap di l. Depi w fè sak pa dwat nap eseye drese tout moun. Bon, flaka jodi a kounya.
Non, men se Jeff kap mache. Jodi a flaka, m pa konn kisa w pote pou yon konsèy pou lavi, kisa w gen wal pale avèk Miss Bea. Bon konsèy pou lavi a Miss Bea map baw bay li jodi an pou ou kòmsi kòm ou mache nan lari chili ou wè kòman medam yo rele sou kò yo. M pa mache non, m bon m swete ke ou chwazi yon move bagay. Gade se lakay mwen travay mwen, lakay mwen travay mwen. Men pa ou pa ou pa machin ou pa tente lè w prale Miss Bea fò w pa fè dyòlè sa. Lè w prale twonpe Miss Bea, lè w prale e tren e bus ou pran Miss Bea wap wè kèk kanmenm. Kolektivo m pran osinon m pran taks.

soti andeyò yo, yo yon ti jan baray. Men m swete yo wè kòman chilyen yo konpòte yo, kòman yo ye, kòman yo abiye, ou konprann? Lè nou vin nan yon peyi kòmsi se pa di konsa m te konn fè sa lakay mwen paske nou deyò, ou konprann? Ou konprann nou deyò, nou oblije mache sou liy, menm liy avè yo. Konsa pou n pa gen pwoblèm. Dayè mwen renmen nou tout. Mkya mwen swete retounen nan show a ankò avèk trè byento. Ou pa ka pa tounen paske Miss Bea tèlman gen bagay sou do l malgre nou fè prè de 2 zè tan ap grave nou pa grave anyen de Miss Bea nou pa di anyen men sak pase TV respè sak pase TV fè yon gran travay avè nou jodi a la Sylvest kanpe avè nou direktè Jude Bien Aimé Voka Promo nan kay la Voka Promo nan kay la bon Voka Promo se Voka Promo Voka Promo ap pral kreye anpil bagay chili la lòt semèn nan la jenès la pral jwenn anpil plèzi avèk Voka Promo Sak pase TV Sylvens, Direktè Jude Bien Aimé, e Direktè Jerry, Direktè Jerry k bay nou radyo a la bon nou santi nap vibe trè byen e Flacka m pa konnen si w gen zanmi w si w gen kèk fanmi wap salye Nap paske nou salye vle Zeris Collection, Nicky Fashion, MOB Gang, MJ Bolèt, e Vava la Diva, Nicky Fashion.

Cho Topikal se randevou chak dimanch li ye, bon nou gon staff ki trè motive, Sylvens ansanm avè nou nan kay la kounya la, tout moun mobilize, direktè Jude Bien-Aimé ki pèdi tout kòb li nan sak pase TV nan Cho Tropikal pou nou kenbe cho a tight, Jerry, direktè Jerry tou. Se youn nan moun ki pa vle cho a tonbe so nou toujou kanpe rèd ansanm avèk Cho Tropikal. Tout fanatik Cho Tropikal yo, jodi a nou te gen Miss Bea nan kay la ansanm avè nou, swete ke nou gen nou regenyen Miss Bea ankò paske Miss Bea se youn nan atis ki pa ka gwo sèl fwa. Miss Bea, bon ou pa gen mo la fè paske. Mwen enpasyan pou m tounen nan cho sa paske m pa di m pa kontan paske m ta di sa m gen pou m di yo e pa li nou di m. Nou, nou, nou poze. Bon, sou gon dènye bagay ou t ap di, Miss Bea? Ou pa di yon dènye bagay? Nou ba w chans poze yon dènye bagay? Non, non, m pa di. Yon bagay yo kritike ou, men w anvi di l. Ok, ma m vle di tout atis Chili yo, m vle pale avèk nou, sa k ap pran daso sou do m, sa k ap fè manti sou mwen. Dayè, mwen menm m kwè nan tèt mwen m se yon sipèsta. Nou menm travay. Mwen travay paske nou kwè nan mwen, e nou menm travay pou m kwè nan nou pou m ka fit, pou m ka fè mizik avè nou. Ok? Enben, nou fini wi.
Avèk dènye pawòl Miss Bea sa, nou pa gen anyen n ap di ankò non, sa k pase di wi? E mete nou plat wi.